Ebyen komisè gouvèneman Pòtoprens lan ki se mèt Frantz Monclair misye libere Nenel Cassy jan sa te anonse depi nan jounen ki te bon pa menm jounen depi dimanch pase an wo ebyen te deja gen de dispozisyon ki ta pran pou te libere Nenel Cassy men kòm nèg yo te wè ke sa ta parèt twò lèd. Pou yo ta libere nèg kasi konsa san pa pase devan komisè lan, ebyen nèg yo fon demagoji, nèg yo fè yon ti bagay tou piti, epi ou tande ke Nenel Cassy libere Désir Venès. Men lese m di nou, se Alix Didier Fils-Aimé kòm premye minis ki se boul grenn Nenel Cassy, ki se zanmi Nenel Cassy, Ebyen se misye ki bay lòd avèk komisè gouvèneman Pòtoprens lan, avèk minis jistis lan, dwayen tribinal premye enstans Pòtoprens lan pou libere Nenel Cassy Désir Venens. Kidonk, sa pa etone okenn moun paske nou te deja konnen ke depi aprè revokasyon Rameau Normil lan, Nenel Cassy ta pral libere. Antouka, se ensiva la Repiblik Dayiti, kidonk, jodi an la, li ankò montre aklè ke depi ou gen kolòn, depi ou gen non, depi ou gen moun dèyè ou, Désir, monchè, ou ka pa menm fè menm yon nwit nan prizon. Alòske, Magalie Habitant, ki arete ki gen plis ke 2 mwa a 3 mwa si m pa twonpe m, Profane Victor ki gen plis ke 2 a 3 mwa ke yo arete l, eske pres. 2 a 3 mwa Blaise, depi depi janvye y arete moun yo. Oh gen lè pran 8 mwa menm, 8 mwa. Kidonk eske moun sa yo menm yo pa gen PM ki zanmi yo, e n konnen dosye Magalie Habitant li menm li konplike paske Louis Gérald Gilles Non li site nan dosye Magalie Habitant, paske ou konnen dosye lanmò Dickson Norès, ke yo te voye al negosye avèk chèf gang yo, kidonk an Ayiti, se yon peyi spesyal, kidonk nou poko ap fè peyi, fò n konprann byen sa k gen la Désir Venès, mon frè kòman nèg sa ye, paske m ap gade nan Latibonit, gen yon enspektè, ki rele Pélé Dominique si m pa twonpe m, e bandi kokorat san ras, yo pran misye, Epi yo kenbe l, nèg yo di enspektè lan li y ap tann lòd viv ansanm pou konnen èske y ap kite l vivan oubyen èske y ap touye l Ezivenes. Bon, chak jou, sa pratikman ap pran yon lòt dimansyon nan nivo depatman Latibonit e se pa premye fwa ke sa repete, kote gen de polisye swa ki pral regle yon aktivite nan Ba Latibonit, nan travèse, nan pase pa wout dekoupe, mesye kokorat san ras yo pran yo. Ebyen se ka e enspektè divizyonè sa a ki rele Pele Dominique ki pa moun Latibonit men ki se yon polisye ayisyen ki afekte nan komisarya Toussaint Louverture dè Gonayiv malerezman m kwè nou kab wè se yon pèsonaj yon pèsonaj e nèg yo mete men sou li yo mete l chita y ap kesyone l ok y ap kesyone l y ap mande l ki jan l rele ki èske l ye e epi yo di yo kenbe l jiska nouvèlòd pou jiskaske viv ansanm deside Kounya lavi polisye sa a, pèsonaj sa a ki pase san dout tout tan l ap sèvi larepiblik, lapolis pa an mezi pou kapab al pote l sekou nan sitiyasyon ke l ye a. Bon Désir banm di w, bon pou jounen ayè madi an, polisye kache anba tout kaje nan kenskòf, moun nan òfelina nan kenskòf ap mande sekou lapolis, yo pa janm pote anyen ba yo an tèm de sipò, w ap di konsa polisye sa a, alè fou ou menm. Sa vle di on nèg avèk grad enspektè divizyonè ki twouve l nan yon gran departeman tankou depatman Latibonit, malerezman li al twouve l nan sitiyasyon konsa. Jodi an, pale de lajistis anndan peyi a, bon, se pale de yon sistèm jistis ke gang yo ap bay anndan geto a parapò lè gen kèk moun ki gen pwoblèm antre yo. Mesye Nenel Cassy, ansyen senatè 2 fwa, Se te opozan fawouch de Jovenel Moïse, manb sdp. M kwè anpil nan nou, nou tande ansanm chaj ak akizasyon ke l te gen alankont de li, pou asosyasyon malfetè, lyezon ke l gen avèk gang nan tout peyi a. Li gen sanksyon Nasyonzini ki ap peze sou do l. M kwè ansyen depite Ti Rivyè Latibonit la, Prophane Victor, li arete sou chèf dakizasyon sa yo tou. Li arete kòm moun ki te gen sanksyon tou kòm moun ki te bay zam. Magalie Habitant kòm moun ki pran lajan nan men moun ki nan leta pou bay bandi pou achte katouch. Moun sa yo akwe dèyè 4 miray. M kwè Magalie Habitant arete nan mwad desanb epi palasuit palasuit pral vini avèk arestasyon Prophane Victor 12 janvye. Moun sa yo pase nan pakè, pakè tande yo. yo transfere dosye yo a nan kabinè denstriksyon pou enstwi dosye a. M kwè kabinè denstriksyon tande moun sa yo pandan de fwa. Èske se paske gen ase endis ki pèmèt ke yo kenbe yo? Nan ka Alfredo Antoine ak Nenel Cassy pa gen endis oubyen se paske moun sa yo pwòch gouvènman ki pèmèt ke yo kenbe? Èske se paske yo konnen Magalie Habitant te rele tèt li minis destabilizatè paske tout moun ki pratikman ap mal mache, si l gen on gwoup moun ki vle sèvi avè l, li mobilize geto a, li mobilize lari a, li kab mobilize moun. Èske se sa ki pèmèt ke nèg yo akwe Magalie Habitant dèyè kat miraj pou l pa mobilize geto a dèyè l? Byenke Magalie Habitant te parèt tout figi l, nou sonje te gen on peryòd nèg ki rele Jimmy Cherizier alyas Babekyou a t ap voye flè pou Magalie Habitant. Li te di pandan l te nan lapolis, li te gen difikilte pou l te peye lekòl kay pou pitit li, Magalie Habitant te fè lajès avè l. E Magalie Habitant te vin mete, e sa tou pral mete on nonm tankou Guerrier Henri Bocante Laparole nan gwo kouri nan la Repiblik dcpj te mete avi de rechèch dèyè l, paske se te nan mikwo Bocante Laparole Magalie Habitant te pèmèt voice konvèsasyon militan politik Dickson Oreste avèk kouman Doktè Louis Gérald Gilles, te pran lari sou negosyasyon ki te gen avèk mesye Viv Ansanm yo. Byenke tout moun te konnen, yo te sispèk bò kote Doktè Louis Gérald Gilles li gen panchan pou nèg ak zam yo anndan peyi a paske pretandi ke l te kidnape e lè l sòti li di ke nèg yo pa t ba l move tretman e l te klè li enpòtan pou yo fè negosyasyon avèk gang yo anndan peyi a. M kwè anpil nan nou, nou pa san savwa, nou te pratikman tande sa. Lè w konnen on nèg te ansyen palmantè, Li gen ansanm chay sa yo sou do l. Ou arete l, epi lajistis libere l, ou konn ki sa k pral rive la? Lapolis pral di, yo ap kòde, lajistis ap dekòde. E, pa bliye, lapolis se oksilyè lajistis. ok youn arete la polis arete pou la jistis e sou normil rameau avek pierre rene fina nan dcpj se pa sak tap fet anpil moun yo kalifye de sekestrasyon moun ke yo arete yo pase dosye yo pa al jwenn la jistis yo pran tan yo yo fe e sa yo rele detansyon prevantiv pwolonje pou ansanm moun yo. E dan DPJ pa gen tretman pou ansanm moun yo arete yo. Eske nou dakò pou n fè peyi oubyen n ap aranje n, n ap fè lajistis o plisofran, moun ki gen plis kontak, moun ki gen plis relasyon an? Si nèg la te mete minis jistis, nèg la mete komisè di gouvèneman, tankou se bòs la k al de k al de Valtèn nan, hein, Blaise? Se bòs la, Nenel Cassy se bòs lan. Komisè di gouvèneman jiridiksyon Pòtoprens lan se sibaltèn lan. Misye al devan l, li pa gen lòt bagay ke l dwe fè. Pa bliye ke avoka yo te fòmile yon aksyon an habeas corpus ki te pèmèt, ki te mande liberasyon Nenel Cassy. Ou pa wè ki mache prese ki nèg yo t ap fè? Ki medya ke w wè ki te anonse nouvèl la byen avan? Gade pou w wè si se pa Gazette avèk Assad Volcy. Wi, Gazette, depi yè, Gazette te konfime ke misye ap libere jodi a menm, monchè, jodi a menm wi. Tande, men, se gwoup nèg opozan yo, e gwoup nèg opozan kont Jovenel, ki pratikman nan pouvwa la a. Depi se nèg yo ki pratikman nan difikilte, y ap retire yo nan difikilte. Eske ou pa wè se yon veritab travay pou klin Nenel Cassy ke nèg yo antann pou yo fè? Sou arestasyon ki fèt pou klin Nenel Cassy, pou retire kesyon dosye konsil ke yo te kidnape, yo te site non Nenel Cassy e yo te jwenn li sou lye kote zak la te fèt la. Lè nap fè yon peyi konsa epi nap tann se blan pou vin rezoud pwoblèm pou nou. M wè anpil moun ap frape sou dosye 5 milyon ke FBI mete dèyè Jimmy Cherizier a. Gen de moun ki di jou Jimmy Cherizier alyas Babekyou l konte. Pierre Esperance bò kote pa l, li di ke Babekyou ta dwe pote tèt li ale. Anpil moun ap ap swiv senaryo sa. Sanble ke Babekyou li menm bò kote pa l, tankou nèg yo ta ka chante l nan lakou, nan gran lakou yo, nan lakou Soukri, nan la, nan lakou Souvnans, nan lakou Badjo, nan Latibonit, M se towo, m p ap mouri mal ou san pale. Nèg yo antann Babekyou di li se towo l p ap mouri mal san pale. Kempès di yo se towo yo p ap mouri mal san pale. Men pale pou fè kisa? Babekyou pa t ap denonse Nenel Cassy? Eske Babekyou patap denonse Nenel Cassy? Eske on nèg tankou Vitelom inosan tout tan yo pap site non Nenel Cassy kòm moun ki patisipe nan rankont avèk yo pou destabilize peyi a? Li pa pase devan devan devan Frantz Fonclair li pa libere? Kòmsi nap ret tann on Ayiti pwosfè avèk kolonn moun san e ki pa gen kolonn vètebral sa yo kap dirije peyi a? Monchè e Blaise lòt Ayiti ke mwen menm avè w ke n ap di moun yo ki posib la depi lè m kwè ke nou kòmanse avèk seri de emisyon sa yo n ap di moun yo lòt Ayiti a posib men de jou an jou mwen vreman wè ke lòt Ayiti posib lan li bezwen anpil konba li bezwen konsyans sitwayènte li bezwen de moun ki di ke mwen se Ayisyen. Mwen dwe batay pou sa chanje. Bon, kounye a, ki sa k anpeche nèg yo la a chita nan dyalòg avèk Viv Ansanm? Sove peyi a. Pou polisye sispann mouri. Pou de jenn gason ki nan katye popilè, ki pa t genyen lòt isi paske nèg ki nan Leta, nèg ki pase nan Leta pa kreye kondisyon pou jenn gason sa yo kontinye viv dinyeman, yo kite se zam ki gen nan geto a. Pase nèg la leve, li wè nèg ki pi gran pase l la ki te nan lapolis, nèg ki pi gran pase l la ki te alinivèsite, li rantre nan gang, de twa jou l reyisi. E se pa rezon, jenn gason, jenn fanm k ap gade, k ap tande la a, pou gade on nèg ki pa t anyen, jodi a l miltimilyonè paske l al nan gang, men kounye a esedon to gade ki kote l limite. Ou menm ki pa nan move zafè, gade ki kantite pakou ke w kab fè Si se pa gang yo ki kanpe anfas ou, sa yo pretann di ki rele lajistis, lapolis la pap ba w pwoblèm. W ap viv avèk libète. Kontinye viv avèk nivo onètete, kredibilite w. Pa rantre nan sa k pa sa. Paske pa gen sitiyasyon difisil ki demean pèmanan e sa k la a nan peyi Dayiti, li pap rete konsa. On jou, na va gen pou n temwanye ki kote n te ye, ki kote n soti ak ki kote n ye. Se batay pou n batay blèdspèsonn.
Bon, Desivenes, m panse ke gen nan dosye ensekirite, dosye zak kidnaping ki pran jarèt anndan peyi an e sitou nan nivo diferan Dèlma yo, Dèlma 31, Dèlma 33 sa yo, genyen pòtpawòl prensipal lapolis la ki se Michel-Ange Louis Jeune, misye ki pale avèk laprès e Desivenes, Misye pale tou de yon ansanm de dispozisyon k ap pran bò kote fòs de lòd yo pou wè kòman yo kapab enbyen fè fas avèk sitiyasyon sa ki retounen an enpwisans nan peyi an e tou gade kòman tou kapab goumen kont kesyon gang ame nan divès kote anndan peyi an. Ebyen nan sans sa genyen Michel-Ange Louis Jeune ki jiskaprezan ki se pòtpawòl prensipal lapolis lan, ki te pale nan mikwo konfrè n yo nan Metropole, Wendell Theodore, kote ke misye fè dè avanse sou kesyon sa. Men pa bliye janm di nou an, nouvèl lan se ke Nenel Cassy, misye libere, se zanmi li, se frè l, patnè l, ki se Alix Didier Fils-Aimé e ki li menm libere misye. Ou pa tande m Désir? Trè byen, tout bagay anfòm kounye a. Enben ok, an nou vini avèk Michel-Ange Lejeune.
la e pèmèt mwen salye dè milye, dè milyon doditè e doditris disi e dayè ki toujou branche nan lè sa. E mwen tande kesyon nan e Wendel e menm si kominikasyon an enpe difisil, m pa konnen si nou resevwa mwen 5 sou 5. Wi, wi, ou kapab pale. Dakò, trè byen. E sètènman e lapolis

Nouvèl administrasyon sa a li adrese kesyon sa yo, sa te amne nouvo direktè a fè dè chanjman pou pèmèt li antoure a dè kadre, dè fanm e dè zòm polisyè espesyalize yo chak nan domèn dekspètiz yo. E se sa ki pèmèt ke gen plizyè chanjman ki opere nan dènyè è sa yo nan pnh la.
Alò, Michel-Ange Lujeune, jisteman gen yon dinamik de chanjman ki ap antame anndan pnh la depi arive Jonas Vladimir pa prizon. Sou konbyen chanjman nou ye la? Chanjman. Chanjman sa yo se de chanjman stratejik, yo antre nan ki politik egzakteman? President Trump says tariff. Nou toujou rete avèk
Michel-Ange Louis-Jeune, misye ki se pòtpawòl prensipal lapolis lan. E jiskaprezan, m toujou di jiskaprezan paske Nan veritab chanjman kap fèt la yo pa janm konnen si si yon nèg si pa rezon pa pral vini avèk yon lòt nèg kòm pòt pawòl oubyen ka toujou kenbe menm nèg yo sa ka di sa ka di sa ka rive men nèg yo konnen sèten ke yo gendwa pa kenbe.
Alò li rantre nan politik pou reponn le pli vit posib, le pli rapidman ke posib a sa ki gen la kòm sitiyasyon e notamman nan 3 nan 3 departeman e kote sitiyasyon an li bokou plis repete

Men genyen enspeksyon jeneral tou ki se yon gwo moso anndan lapolis la ki la pou siveye kòman polisye yo ap akite yo de misyon yo e kòman polisye yo swanye relasyon yo avèk popilasyon an lè y ap akite yo de misyon yo. Gen moun ki di se lapolis de lapolis oubyen lapolis dè polis ke enspektè jeneral Frantz Termilus t ap okipe depi yon bon bout tan. e chanjman stratejik yo pèmèt aske se enspektè jeneral Frédéric Leconte ki vin jwe wòl enspektè jeneral an chèf e enspeksyon jeneral ki amne a mennen misyon bouko enpòtant pou popilasyon an e pou enstitisyon an. E mentnan pami lè. Ale? Non, non, non, ou mèt kontinye, ou mèt kontinye Michel-Ange Lucien. Dakò, dakò, dakò. Mentnan nou gen 3 direksyon santral

sou teren yo kapab mennen operasyon yo a bon pò. Komisè Lijèn, alò nou konnen ke gen vrèman 3 gwo fwaye de gang nan peyi a ki se 3 depatman ke w site yo, men an tèm de zòn priyoritè, èske nan kad nouvèl estrateji yo nou defini de zòn priyoritè e nou di tèt nou ke Nou pral travay sou zòn sa yo avan e nan tèl peryòd n ap ka pèmèt ke omwen zòn sa yo se de zòn ki libere, ki aksesib e ke ka genyen aktivite, mouvman ki fèt ladan yo. Se objektif premyè nouvèl administrasyon an e zòn priyoritè yo, non sèlman aksyon sou teren yo, plent popilasyon an, kri popilasyon an klèman di kisa yo ye. Konsètasyon ke lapolis lan fè avèk otorite lokal yo di sa yo ye. N ap pale de sa k ap pase egzakteman la nan Kenskòf. E n ap pale de Bas Artibonit ant lan, Wo Artibonit lan. N ap pale de Plato Santral, Mirbalè. N ap pale de tou sa yo. Donk se se dè priyorite pou enstitisyon an. N ap pale de gran aks woutye yo ki bezwen debleye e kote kominikasyon entèdepatemantal yo kapab rive fèt. e kote popilasyon an ka vake libreman de yon espas a yon lòt tankou sa te konn fèt dan le tan, tou sa se dè priyorite e ke nouvèl administrasyon an a pral kontinye seri doperasyon ki te la deja yo, men sètènman avèk dè touch nouvèl e jan m sot di w la se pèmèt efikasite yo ke tout moun kapab wè yo, se pèmèt fè yo rive fèt avèk siksè. Pou sa, gen de touch nouvèl k a pral pote. Pou sa, pral gen ranfò tan sou le plan imen, lojistik, finansye ki pou pèmèt aske sa yo rive fèt. Sètènman, priyorite yo klè e yo defini. Alò, Bandi Kanaran yo pa egzanp, yo anonse 2 gwo festival pou 25 out ki se fèt nan zòn Mirbalè, fèt Notre Dame nan Mirbalè. Popilasyon fè apèl a otorite yo, eske nou tande enfòmasyon sa yo, nou pran dispozisyon, kòman sa ye? E jisteman, se egzakteman sa m sot eksplike w la, mwen di w ke kri popilasyon an, plent popilasyon an, e sa k ap pase nan espas yo, E se yo menm an fèt ki se sou sa yo lapolis baze pou pran yo kòm priyorite. M te site tout zòn sa yo ba ou ki rantre nan kad priyorite pnh la e san byen antandi nou pa p fèmen zye sou lòt depateman ke nou pa site yo dan la mezi ou nou wè kant bandi yo trake anpil nan sèten espas e y ale pou yo etann tantakil yo dan dot espas. Mè al eseye fè sa, yo eseye fè sa dan le departeman di Nò, yo eseye fè l dan le Sidès e dan le Sid. Donk menm si lapolis la ap gen on zye ouvè sou tout lòt departeman yo, men jan nou sot di l la kote aksyon yo yo plis repete, e kote fwaye yo yo konsantre yo enben se egzakteman e priyorite yo se la yo prale pou pèmèt jan m sot di w la ke seri doperasyon sa yo yo mennen avèk bokou plis de siksè. Yon dènyè kestyon pòt pawòl e.
Désir gon lòt gwo defi la kap tann nèg sa yo la mwen pa sonje kilè ou sonje festival nèg yo te fè nan mibalè a sou rameau normil jiskaske pil moun sòti, pil moun pran lari e t al danse avèk nèg yo nan Mirebalais, dèyè zòn plas Lakwa. M ta renmen wè 25 out k ap vini la a si lapolis pral kite ke nèg sa yo ba yo, rebay Leta lòt souflèt marasa sa ankò. M ta renmen wè sa. M ta renmen wè èske nèg yo pral kite Leta e bandi yo nèg kanaran, nèg 400 mawozo bay leta lòt souflèt sa ankò. Paske di 25 out yo envite moun pou yo al danse pran plezi yo nan Mibalè. Mwen menm m ta renmen rete la pou m wè. M ta renmen rete la pou m wè. Jodi a se 20 out. Nan 5 jou ankò. Byenke nèg yo gentan fè l yon jou avan wi. Men. Yo ka antisipe. Exactement monchè, yo ka fè yo ka fè strateji tou. Yo ka di 25 epi yo jis fè kòm se yon bagay avan, menm 2 3 jou avan epi lè lè a rive pou kreye divèsyon. Nou konn sa. Men kounya m bezwen konnen le fè ke anons lan fèt deja, e bagay la piblik, kounya ki mezi, ki dispozisyon ke leta pran pou pèmèt ke Desir Venès yo jere sitiyasyon sa mon frère? Bon, mwen menm, mwen kwè ke lapolis gen kapasite, e pa bliye jodi an Vladimi e Paraison, mwen menm li difisil wi pou m di tout non an, e chak fwa ke m ap pale, m espere ke DG a pa voye papye tenbe ban mwen pou sa, e misye se li menm ki te nan kowòdinasyon task force lan. Se politik ki t ap fèt avèk Normil Rameau lè gen gran rasanbleman teworis kriminèl yo avèk alye yo e m swete òganizasyon k ap defann dwa moun yo òganizasyon k ap defann dwa moun yo fè silans paske nenpòt bagay ka rive depi w deside e pa moun nan vil mibalè ki souvan al danse lè nèg yo ap fè festivite nèg yo soti avèk kamyon yo chaje moun nèg yo chaje kamyon yo e chaje bis yo avèk moun pou y al danse ebyen ok kounya lè. Lapolis pran ti kilfo m swete ke pa genyen òganizasyon kap defann dwa moun ki pale e m vreman swete 25 mas kap vin la a Vladimir Paraison 25 out padon Vladimir Paraison rive voye premye sinyal li a ehe li rive voye premye sinyal li a Vye dan tak sos, nap lanse dwon tout jounen, nou di nap lanse dwon pòtoprens, enben ok. Men nèg yo pral regroupe ak tout moun yo yon sèl kote pou yal pran plezi. Ba yo yon ti afeksyon. Latibonit wè kisa nèg savyen ap fè la, nèg savyen yo ap jwe yon jwèt entelijan. Yap chache zòn devakyasyon. Se pou sa ke yo mete yon baz nan Lyankou. Nèg yo te espas devakyasyon. Se, tande, nèg yo, nan yon moman done, yo te sentre sou Lyankou, yo sentre sou Jan Deni, yo te sentre sou Kafoupèy, yo sentre nan sentre vil Ti Rivyè Latibonit. Prezans lapolis, nèg ki nan yon koalisyon otodefans. Jodi a, vize yon may nan otodefans la ki sou Lyankou, yo pran yon bon pati. Yo nan sant Lyankou. e yo kontinye ap fè fòsin pou yo wè si yo kab pran de espas a la wotè de Lyankou pou yo kab pran mòn pou yo travèse pou yo kab kouri al nan direksyon e an. W a jwenn nèg Taliban Mawo se sa ke nèg yo aranje yo ke y ap fè la a. Se sa yo aranje y ap fè. Nèg yo vreman sou presyon Bri kouri nouvèl gay pou retou Jacques Ader nan nivo depatman Latibonit li fè yon efè psikolojik sou Gran Grif yo nan Savyen. Si w ap tande twazyèm chèf ki vini dezyèm chèf, li pratikman moutre li gon perèz total. L ap fè yon je sikolojik sou popilasyon an nan ansanm menas ke l ap fè yo. Nèg yo pa fò vre. Yo dwe tou senpleman genyen de selil ki ap travay avèk yo, ki ap kotche yo, ki pèmèt yo bay rezilta. Valè goumen, nèg yo nan depatman lwès goumen pou yo moute Petyonvil yo pa kapab. Ki kote yo jwenn dènye zèl kat sa ki fè yo ale Kenskòf nan espas ki difisil sa? Kòmsi ou panse ke se nèg yo te imajine sa? Konbyen fwa ke nèg yo fè tantativ pou yo moute Petyonvil yo echwe? Yo pase nan gwo kamyon bwat yo pran yo. Yo ba yo bwa kale. Ki kote yo jwenn koulwa pou yo rive e Kenskòf? Jodi a Kenskòf tounen on zo pwason, on sigarèt ki limen nan de pwent nan men lapolis lan. Se laksism, iresponsabilite, otorite ki pase nan tèt Leta a ki pa byen òganize lapolis lan. Majorite pòs desizif yo e Blaise Peson yo sanse chanje nan kòmandman lapolis lan, enspektè jeneral, komisè divizyonè, yo tout yo chanje. Y ap chanje, y ap chanje. M pa kwè ke y ap chanje pou ryen san se pa yon rezilta k ap chache blèz pèsonn. An nou kontinye avèk Michel-Ange Louis-Jeune Désir, m kwè ki vrèman enpòtan.
Operasyon sa yo, yo mennen avèk beaucoup plus de succès. Yon dènyè kestyon, pòtpawòl, e Anfèt, Vladimir Pari, André Jonas Vladimir Paraison, poko gen poko gen 15 jou nan tèt polis lan, men deja li ap fè fas a yon presyon de la part de du SPNH 17 ki ba l yon ultimatum. Kòman o nivo, kòman o eta majò lan akeyi m ta di menas sa a ou ankò Presyon sa a.
iltimatòm sa a ke SPNH 17 ba yo, bay chèf lapolis lan? Ke se 2 polisye dayè.
Wi, se 2 polisye. E pa bliye polisye yo tou se alafwa 2 pwodiktè e 2 benefisyè de la sekirite paske e osi yo an non bezwen. e prèv la li tèlman klè e bon nou pa pral site dè egzanp men sa kap pase la montre ke yo menm tou yo bezwen sekirite e nou pa pral pran sa kòm yon iltimaltòm nou pral pran sa kòm yon nesesite e sa vle di ke yo montre ke yo konsène pa kesyon sekirite an popilasyon an tou montre li konsène tout moun montre yo konsène paske la sekirite sè le byen le pli pataje et que nous sommes d'accord, mwen pa kwè sa rive jwenn administration an tankou son ultimatum men nou li rive jwenn li tankou son obligation et si yo bay 15 jours peut-être 15 jours a li ta ka menm trop dans la mesure où nécessité mande que repons lan dwe vini konnya et konnya et administration an ap travay menm si sitiyasyon an li difisil e men administrasyon ap travay pou bay rezilta le pli vit ke posib paske la pral miltipliye tout sa ke leta santral mete a la dispozisyon l pou l bay rezilta e li jan m di w la li pran sa tankou yon nesesite tankou se tout moun anndan peyi a menm okontrè te dwe leve vwa yo E pou ap mande menm bagay la paske efektivman nesesite a se alò sa kap pase sou teren an kounye a se se sa l mande e lapolis la li konprann sa, administrasyon ki la li konprann sa e la pral travay ou sot di li te gen sèlman 15 jou e donk fòk gen dè mizanplas ki fèt E fòk li te antoure l, sentire l avèk dè ekspè e ki konnen yo chak nan domèn pa yo. E vwala. E pa bliye, e repons lan tou se pa sèl administrasyon an ka pral pote l, se pa lapolis la ale menm sèl. N ap toujou bezwen konkou popilasyon an paske sekirite a se vre ke se yon byen pataje, men se yon byen tou ki pwodui

Voilà, sa se egzakteman Michel-Ange Loujeune ki se, ak jiska prezan pou m di byen, ki se pòt pawòl prensipal lapolis lan ki t ap reyaji konsènan e sa ki gen pou wè avèk e bon, se nòmal popilasyon an oblije mete presyon paske Rameau sanse fè 13 mwa la pa gen okenn rezilta e èske la yo pral egzakteman kenbe èske Michel, èske. Antre Jonas Vladimir pa rezon eske l gen yon pakèt tan devan l men non paske pa bliye son peryòd 5 mwa 6 mwa ke l genyen m pa di ke li pral rezoud sa k gen la definitiv non si m di sa e manti m ap bay tou wi pa gen okenn pa gen okenn chèf lapolis la ki pral vin ka rezoud sa k gen la definitiv non nan si yon moun fè kwè sa se manti l ye men nou swete ke gen de amelyorasyon ki bay Dezi nan sak gen la. Me Désir, nan dosye liberasyon Nenel Cassy a konnen militan vini, bon ti Youri a li menm finalman son veritab pwoblèm, ti Youri a avèk yon lòt patnè ki rele Bege yon bagay konsa, nèg yo mete gwo goumen e paske Bege a li menm gèlè pat nan koze Nenel Cassy a epi ti Youri nan Nenel Cassy, anpil koze di e menm mèt Caleb Jean Baptiste tou li menm te prezan te pale tou men gen lòt militan ki te pale

Banm vin avèk kè egzakteman Nenel Cassy Désir Venus kote ke e jann te di l nan Désir bagay la pran yon lòt dimansyon men ki pa etone okenn moun e ki pa yon sipriz pou pèsonn paske yo te gentan konnen ke Nenel Cassy e misye t ap libere ou konprann yo te gentan konnen sa misye t ap libere l pa sipriz pou okenn moun liberasyon Nenel Cassy paske jodi an l klè ke e anpil vwa te leve pou te kritike Rameau Normil pou te di arestasyon an politik E li pa, li pa, li pa teknik, tout sa yo, bon, antouka. Mwen menm m pa DC, m pa, m pa teknisyen nan dcpj, m pa, m pa lapolis, m pa lajistis, ou konprann, m pa, m pa fè dwa, m pa konn anyen. Ou konprann? Kidonk, m pa konn anyen. Si jodi a la te genyen. 2 teknisyen o nivo dcpj, bon antouka Caleb Jean Baptiste mande anraje, sa w konnen k ap pase la Désir? Gen nèg la, banm wè sa k pase Désir, gen 2 nèg la wè k ap kore Nenel Cassy la, sa w konnen k pase? E paske yo konnen pral gen remaniman ministeryèl, e Fils-Aimé pral pri bokou nan chanjman minis oubyen direktè jeneral. Gen lè k se jofe ap jofe la. Yo ka nan pòs. Egzakteman monchè, bon Nenel ka se. Pase Nenel gen kontak. O, Nenel gen kontak sèlman. Nenel se andan primati l ye monchè. Nenel se mèt peyi.
Mèt peyi, Nenel gen pouvwa l nan men l. Kidonk sa vle di la dezigye nèg la konprann batay nèg yo. Nèg yo se chache y ap chache la a, ou konprann pou di a, ou wè m te kanpe avè w la, ou wè wè m te kanpe avè w, ba ba ba la, ou konprann. E monchè ba ba, si nèg yo se sa nèg yo ap defann la a. E se pa gen bagay peyi k ap jere la vre Désir. Ann tande mèt Caleb Jean Baptiste nan bagay sa a.

Nou pral goumen kont gouvènman sa. Nou pral goumen kont CPT sa. E pa bliye! Bege map pale. Bege map pale met kap je whatsapp pale. Dakò mèsi. Ok vin dil lè w fini devan laprès si w vle dil. Fò w gen prensip kòm militan. Pa kite moun manipile w pou 50 kòb pou degoune. Mèsi. Dakò. Tande! Map pale. Mwen di klè!

Fè tout chemen nan lap depanse 2 milyon de goud. Fò Trichard fè tout chemen nan nèt lap mache bay kòb. Tout chemen nan nèt lap mache bay kòb. E ou wè sa, malgre sa, malgre sa, li pa ka gen 100 moun. Ou nèk depanse pli de, pli de 10 a 15 milyon de goud, malgre sa ou pa ka gen 100 moun. Sa moutre ke nan ki nivo misye afebli. Sa moutre ke nan ki nivo misye. Pran peyi a pèp la rayi misye. Sa montre nan ki nivo machann ògàn nan machann peyi a machann ren an nèg kap vòlè a nèg ki pran pèp la pou enbesil la nèg pèp la vin pa vle wè a li vin Edison. E banm pale avèk machann ògàn nan. Machann ògàn nan ki se Moise Jean-Charles. Machann ògàn nan ki se Medy Lamy. Wè gang pran peyi a e Moise Jean-Charles. Si jodi a la nou pa gon biznis sou Dèlma a, sou Dèlma a pa gen pyès biznis. Tout te boule. Si jodi a nou wè klas mwayèn nan, klas mwayèn nan dekapitalize, nou wè klas mwayèn nan apovri, se Moise Jean-Charles. Paske se Moise Jochal ki te di militan yo fè dezòd, fè dezòd, fè dezòd, fè dezòd. Se Moise Jochal ki te di militan yo boule, boule, boule la Russie a rekonstwi. Epi jodi a la a, pèp la boule, pèp la kraze, pèp la fè dezòd.

Mèt Caleb toujou avèk bon antouka vòlè bèf e bon nèg la te majistra sa ka rive li tap jwe kèk ti dosye bèf kanmèm ou konn majistra fò li Sil te gen bèf ki te nan pak li lap fon fèt li pran bèf. Wi epi anplis majistra li ye li te majistra fè pil tan majistra monchè ou ta konnen lap gen kontwòl nan komin nan lap gen kontwòl sou kesyon mache kominal yo son bagay ki lojik bann si e de sa mèt Caleb vle pale. Nèg sa
vòlè bèf sa nan milo ohh.

Nap minotel nap menel bay pos polis ki pi pre a paske mwen pral baw si ou di ke kraze kraze kraze ou di boule boule boule ou di milito fè dezod fè dezod fè dezod yo kraze yo boule men kay mwen boule yo kraze kay mwen fè tout bagay kiyes ki pi otan epa mwen jodi a la raketè volè a dil pral pran zam. Paske yo di raketè vòlè a, ou konprann la lap bay presyon, raketè vòlè a, kote yo di raketè vòlè a, fò pèp la jwenn manje kounya. Yo di fò pèp la jwenn agrikilti kounya. Yo di fò pèp la, yo pa vann ren pèp la ankò. Yo di fòk pèp la trafik ògàn nan kanpe. Yo di fòk pèp la, afè ministè agrikilti kounya w tande se afè zangi, yo pa pale de angrè ankò. Yo pa pale de semans ankò. Ey, èske kounya nou jwenn diri pou n manje? Non! Èske nou jwenn patat? Manyòk pou n manje? Non. Èske nou jwenn pwa pou n manje? Non. Nou pa jwenn anyen paske ministè agrikilti, Moyiz Janchal avèk Vènè Jozèf, yo vann tout bagay nèt. Yo pa jwenn vrèman, yo pa jwenn, agrikiltè yo pa jwenn anyen. Jodi a la li klè. Pou m fini m ap di. Pou m fini m ap di. Tonnè boule m. Mwen pran angajman. Devan la nasyon, devan pèp la. Si gouvènman ki la a, nèg CPT sa yo ki la a, nan non blòk avoka Mèt Caleb Jean Baptiste, si yo pa retire raketè sa a, ki se rele Vernet Joseph, nan tèt ministè agrikilti, pou pèp la jwenn angrè, pou pèp la jwenn semans, Pou pèp la jwenn diri poul manje mwen menm mèt kalèb chòv ak saki mwen nou pral jete kwenn mwen. Pou ensitasyon a la vyolans, vòl pou vòlè bèf, yo pa arete l pou vòlè bèf, tande, mwen pral goumen kont gouvènman sa a. Si yo pa arete Pierre Rene François pou dosye DAP a, prizon k te kraze a, prizon k te kraze a, Yo dapre yon ansyen depite misye bay yon kle avèk chèf gang yo lajistis wè gen mouvman la nou wè pa gen mouvman lajistis ebyen kounye e kounye pral gen mouvman poun egzije arete Pierre Rene François ansyen DAP ansyen ansyen DAP ansyen dcpj kòm asosye gang kòm moun ki fè kòmyezon ki kraze tout prizon nan peyi a e fòk li konn kesyon sa mèsi.

Nan tout baz. Epi kounye a la, nan tèt Moyiz Joshua, li gentan di, m pral fè rad mare, m pral gen dèmilye de moun. Menm 100 moun, yon raketè pa gen apre 15 milyon goud li depanse. E, ou kwè sa grav? Menm rete l pa t ka rete. Machann tra, machann ren sa a. Machann ren sa a, machann zangi sa a. Nèg k ap fè ensitasyon a la vyolans sa a. K ap kraze, kraze, kraze la ri sa a. Talè, talè m ap kite w vin avè l. Li ka met moun deyò. M konn ki gang ki tonbe anba je m pa konn se li menm nou pral pale. Mwen vle moise jochal pre lari apre simba arete mennen bay la polis.
Pase m we li menm te di m poko ka pale de li m pa konnen. E pa konsenan kenskof lan.

M vle ke n kontinye bouske toujou de sa de dènye nouvèl ki te vin ki te vin yè aprèmidi madi te 19 dawout lan e nou vle kontinye swiv li toujou pou ke nou wè eske se vrèman se yon bagay ki ki ki byen ke anpil medya bon anpil anpil medya bale la men n ap kontinye founi avèk sous nou men li p ap etone m tou byen m pa ko ap di sa li non men li p ap etone nou Désir e si efektivman sa rive jan ke nouvèl la vin anba je nou an sa moutre nou vrèman mank pwofesyonalis. Sa pwouve nou tou pou n poze kesyon, kiyès vrèman k ap manevre aparèy sa yo? Èske w konprann sa m di w la? Se la se de kesyon pou n poze. Kiyès vrèman k ap manevre aparèy sa yo? E ki nivo pwofesyonalis nèg sa yo Eske se vre sak rive an eske se sa men jan mwen abeze di a paske nou menm nou pa vle al kouri bay scoop apre sa pou nap vin eskize tèt nou paske ou konnen kòm pwofesyonèl ke nou ye nou prefere kontinye ap bouske enfòmasyon an toujou men si se vrèman sa rive se vrèman vrèman vrèman grav e sa moutre ankò plis ke pwoblèm nan e li mande pou kala rebat. Ann avanse Dezi ou tap tande ou tap m pa konnen si w ap di yon bagay kode de sa oubyen w ap w ap reyaji sou pawòl Mèt Caleb Jean Baptiste yo. Bon, Mèt Caleb Jean Baptiste ki san dout rantre nan yon gè, yon gè san parèy avèk Moise Jean Charles, petèt yo kab gen yon rezon pou sa mwen menm m pa konn ki sa rezon an ye. Eske m dwe rantre ladan l oubyen mwen dwe pran san m pou mwen tann ki kote l prale? Men gen de koze ki di la a, apre m ap poze tèt mwen kesyon eske mesye sa yo pa pral rankontre yon kote. Pale de vòlè bèf, se ke mwen menm avè w, nou p ap vreman ka verifye pou n konnen si ansyen senatè, ansyen majistra, ansyen kandida a la prezidans la te nan lòbèy sa yo. Men m panse koze bagay tèratè sa yo, nou bezwen on ti jan pridan avèk yo lè yon nèg l ap repete yo. Men, kantilsaji de sa ki gen pou wè avèk dezòd ke Moyiz Janchal te mande pou militan yo te fè, le moman ou n sonje ke Aryèl Anri te deyò pou l pa t rantre anndan peyi a, e n te wè ki gwoup moun ki t ap fè dezòd, sa li t ale dwat dan lensitasyon a la vyolans. Kiyès ki viktim ni? Se moun ki nan klas defavorize a. Mwen kwè ke li merite ke moun sa yo jwenn jistis. Caleb Jean Baptiste avanse sou sa ki gen pou wè avèk trafik ògàn, ke mwen menm avè w ke n pa kab verifye, men koze sa a l pale trè fò nan kesyon e transpòtasyon e sa ki rele zangi a, pase l nan ministè de l'agriculture e kounyè a sòti ke Moïse Jean Charles fè avan yè lan, li eksplike se paske genyen de pòs ki sou wout pèdi, misye gen de bagay ki sou wout pa nan men l ankò. Li desann anba a pou l montre pwisans li. Kantite moun ki te nan lari yo, èske se gratui ke yo te nan lari? Pase Mèt Caleb Jean Baptiste pale de 10,000 goud ke chak moun yo te jwenn ki te pèmèt ke yo te nan lari. Mwen menm m pa an mezi pou m konfime sa, men sèl sa m konnen, e li t ap vreman, vreman, vreman difisil, Benskèson, Pou Moïse Jean Charles ta jwenn kle Dèlma 47 pa rapò avèk sitiyasyon moun ki nan kouri kite lakay yo avèk fasilite konsa ke l pa janm pran pozisyon pou yo e n sonje dènye imaj ke n te wè Moïse t al nan yon otèl de liks anlè a nou te wè se te bastonad se te kouri kenbe ki pèmèt ke l pa t pran move frap e Blaise Peterson. Dezyèm m pral vini, prèske nou ap avanse vè fen emisyon men m pral vini avèk.

Akò 3 avril la, li genyen 5 gwo chantye ladan li. E renouvèlman pèsonèl politik la, sa vle di met nan tèt peyi a moun ki eli, ki pou dirije l nan yon seri de pòs ki mande fòk yo fè eleksyon, se youn nan gwo chantye ke akò 3 avril 2024 la. bay tranzisyon an, Pataje avèm dezi e ansanm de bagay ou wè Elnèk ou jwenn ki gen bagay sa yo. Se si yo si yo toujou anba je w. Si yo ta toujou anba je w. Gouvènman an tou ke Ekselans Aly Didier Fils-Aimé ap mennen an e ke m bò kote l kòm yon minis delege ki bò kote l sou kesyon sa a. Sou kesyon konstitisyon e sou kesyon eleksyon. A chak fwa Mwen anfas nou, mwen anfas popilasyon kit isit, kit sou rezo, kit nan dyaspora a, mwen toujou tyen a raple wòl mwen, ki se yon wòl de fasilitatè, yon wòl de katalizè. Mwen pa la ni pou m fè ekri konstitisyon, ni pou m fè referandòm, ni pou m fè eleksyon. Men m la pou m bouste l, m la pou m pouse yo, m la pou m angaje yo nan sans sa pou ke yo kapab atenn yo. Men kòm nou konnen tou ke depi 1986, odela de tout difikilte, nou fè chwa sa yo rele w demokrasi. E anndan kesyon demokrasi a, gen yon bagay yo rele w, yon pèsonèl politik fòk li renouvle, fòk gen eleksyon e se nan eleksyon pou popilasyon an ki gen laj pou l kapab vote e laj tou pou l kapab kandida pou l al chwazi ebyen moun ki pou dirije l. Sa se youn nan gwo manman kesyon, se youn nan manman penmba ke tranzisyon an gen nan men li, òganize eleksyon. E n konnen eleksyon li chita sou pati politik. Dènye ane sa yo, enstabilite politik la vin ajoute sou li degradasyon klima kesyon sekirite a avèk anpil lòt pwoblèm sosyal, ak ekonomik, nou kapab di li vin febli dinamik pati politik yo. Epi tou, sosyete a li evolye tou. Gen anpil chanjman k ap fèt nan mantalite yo, sitou sila ki fèt an 2000 yo ki trè jèn, trè trè jèn, ki pa gen chans ki te konnen kesyon referandòm e ki pa gen chans tou konnen kesyon eleksyon tou ladan yo. E jounen jodi a, Yo trè aktif nan mouvman jèn pou ke yo gen yon plas nan patisipasyon politik yo. Ki fè ke pati politik yo fòk yo teni kont de dinamik sosyal la, de mitasyon k ap fèt anndan sosyete a. Men bagay la pa fasil pou yo. Sitou yon peyi ki pa genyen yon long tradisyon, yon long kilti, sa m te kab rele w, de demokrasi, de pratik 2 pakti politik, ebyen n kapab di pati politik yo, yo febli. Menm jan sosyete a febli, ebyen pati yo febli tou. Men kòm nou konnen ke eleksyon se pati yo k pou fè eleksyon, fòk yo voye kandida, fòk yo gen diskou politik, fòk yo gen pwogram politik, fòk yo òganize yo, ebyen nan sans sa, Premye minis la, li enstwi mwen pou ke nou monte yon pwogram pou ke nou ranfòse kapasite sa nou te kapab rele w pati politik yo. E nou konnen ke prewogativ sa a tou, nou konnen ke gen ministè jistis li menm tou k ap travay sou kesyon lejislasyon regile pati politik yo. E tou dènyèman la a, te gen yon nòt ki te sòti kote ke minis jistis la, Patrick Pélissier te mande dirijan pati politik yo pou yo te pase, pou yo te renouvle, mete yo update pa rapò a reglemantasyon ki genyen sou jan pou pati politik fonksyone. Se pa sèlman pou fonksyone men tou fòk yo dinamik. Fòk yo ka mennen sa m te kapab rele w sosyete a nan yon sans de stabilite politik atravè renouvèlman pèsonèl politik la, atravè yon diskou osi pòtè despwa, yon diskou de chanjman, yon diskou de stabilite dirab. Men sa pap kapab fèt si ke pati yo pa ranfòse, si ke pa gon kote yo yo chita, yo rankontre pou ya update tèt yo, pou yap evalye, pou yap echanje, ebyen, n ap kapab di ke non sèlman y ap fèb, men tou kote n vle ale nan tranzisyon an, kote n vle peyi a ale nan 10, 20, 30 an, 40, 50 an, avèk chwa ke n fè ke moun ki.